Zanmim yo kòman nou ye mwen se Chrisnel Jeanty m kontan lèsem di w se youn nan pi gwo lajwa ki toujou nan kèm chak lèm jwenn opòtinite poum fon ti pale ansanm avèk nou si se premye fwa wap swiv nou pa bliye pou abòne sou chanèl la ban nou like ke nou merite a e siw son moun ki fè sa deja tanpri pataje videyo a Jodi a m vin retire on gwo mit nan tèt nou. M konnen gen anpil youtoubè parèy mwen ki pral fache paske yo te gentan pran nou nan fo enfòmasyon, ban nou bagay ki pa gen anyen a wè avèk reyalite a, jodi a nou vin saka tout mit sa yo nan lespri w e nou vin ba w tout verite. Sof sa n ap mande w, si w poko abòne n ap ba w sèlman 26 segond pou w fè sa. Studio, aksyon!

Ki rele lèt denvitasyon. Lèsem diw kelkelanswa peyi ke ou ye, ou kapab gade video sa lap itil ou anpil. Anpil moun toujou ap poze mwen kesyon ki enpòtans yon lèt denvitasyon. Men nan kesyon yo pozem yo, mwen yo deja gen yon asirans ke yo konnen depi yo gen yon lèt denvitasyon, yo paka pa jwenn demand viza ke yo pral fè a. Kitem diw, yon sèl bagay. Lèt devitasyon an, li rezime a 3 faktè e li amelyore yon sèl bagay pou ou. Tande byen wi sa m di nou an. Li rezime an 3 faktè e li amelyore yon sèl bagay pou nou. Tande kalkil la. Si ou poko abòne, ban m yon like, abòne nan moman sa pou nou pral tande detay sa yo. Sa se sa m pral di w la okenn moun poko di w yo. Banm di w, ki 3 faktè lèt devitasyon an li menm li rezime? Lèt devitasyon an, premye faktè li rezime, li bay yon prèv de lojman. Paske moun ki envite w la, li di ke l ap resevwa w, e moun sa a, si l se rezidan nan peyi a, menm lè l pa gen kay pèsonèl li, men li gen yon kote ke li ap viv. Se premye, youn nan faktè ke w jwenn anndan lèt devitasyon an. Dezyèm faktè li bay. se ke li ede w pou diminye yon kou ekonomik. Lè m di l ede w pou diminye yon kou ekonomik, yon moun ki envite w, swa yon fanmi w, swa kouzen w, swa zanmi w, swa yon ansyen mennaj, swa yon nèg tou jwenn sou Facebook, ou bon fanm tou jwenn sou Facebook, asireman moun sa pa ka mande w, pou peye l kòb otèl menm lè wap desann lakay li paske moun sa deja son moun santiman l manifeste nan lèt la li vle w vin patisipe avèk li nan yon fèt nan yon gradyasyon oubyen pandan 10 jou pandan 15 jou sa vle di si w son moun ki tap vwayaje nan yon peyi ou tap bezwen 2000 dola ameriken pou desann nan otèl, pou vi ke ou gen yon moun ki baw yon lèt denvitasyon, ebyen wap sèlman bezwen 1000 dola, pase kòb otèl sa ou benefisyel. An nou pati kounya pou twazyèm faktè a. Twazyèm faktè a, sè ke li sèlman bay objektif de vwayaj ou. Lè m di objektif de vwayaj la, se prèske sa nou sot di talè a. Ki kote m bezwen rive avè w? Moun lan di, L envite Ti Pyè, l envite Ti Jak vin pase 15 jou avè l, menm lè se pou yon verite. Pou okazyon anivèsè l. Pou okazyon maryaj li. Pou okazyon yon gradyasyon yon pitit li li genyen k ap gradye. Pou okazyon yon antèman. L al tou bay motif ki fè ou chwazi vwayaje a, menm lè fòsouvan l pa yon reyalite. Ebyen se 3 faktè sa yo lèt devitasyon an li menm li bouche. Se 3 faktè sa yo li reprezante. Kounye a pi gwo kesyon n ap poze tèt nou, ebyen si 3 faktè sa yo enpòtan nan yon demand de viza, ebyen poukisa ou di m lèt devitasyon an pa gen enpòtans, m kapab fè yon demand viza san lèt devitasyon an? Ki kote m bezwen vè ansanm avèk ou? 3 faktè sa yo kapab ranplase ki sèl grenn bagay? Mwen te di w ke lèt devitasyon an li kapab kouvri. Se sèl kantite kòb pòch pou ta gen nan men w lan lèt devitasyon an li kouvri wi. Anyen ankò non. Ann ale kounya pou nou wè kòman faktè sa yo kapab ranplase le ka ou pa gen w lèt devitasyon. Premyeman, pou prèv de lojman, ou bezwen rezèvasyon otèl. Pou motif de vwayaj la, ou fè yon lèt ou eksplike rezon ki fè w vle vwayaje, ou vle al nan yon seminè, Ou vle al konn tèl vil, si w pral nan yon peyi omwen gen yon vil ki enterese w, menm lè se travay ki enterese w. Men, al final, li mèt se sou entènèt ou monte ou chache ki sa k dekri nan vil la, ki lye eksepsyonèl vil la genyen, ki lye touristik li genyen, ou chache yon bagay ki enterese w. Di m non, kiyès ankò nan twa faktè yo? M pa konn si n blan ansanm avèk mwen. Pa bliye m te di w. M vle nou wè kalkil k ap fèt la. Lèt devitasyon an, li kouvri twa bagay. Premye bagay li kouvri a, li kouvri kou ekonomik ou. Dezyèm bagay li kouvri a, li pale de objektif de vwayaj la. Twazyèm bagay li kouvri a, se prèv de lojman. Prèv de lojman, an nou ale. Ou fon rezèvasyon otèl. Motif de vwayaj la, Ou fè yon on lèt ki di men ki koz, men ki but ki fè w ta vle vizite peyi a. Twazyèm bagay la ki se kou ekonomik lan li kouvri ki pa gen twò gran diferans. Prenons le cas de yon eta eta Schengen yo, tout peyi Schengen yo. Lè ou s on moun ki gen yon lèt denvitasyon, yo mande sou relve bank w ap pot ale a oubyen sou atestasyon bankè a pou w montre ke w s on moun ki gen mwayen pou depanse 65 Euro par jour si w pa gen yon lèt denvitasyon. Si w gen yon lèt denvitasyon, yo mande pou w se yon moun ki montre w ka depanse 32 euro par jour, 2 fwa la valè sèlman. Se yon fason pou m di w ke lèt denvitasyon pa ka garanti yon demand viza w. Lèse m di w, yon sèl bagay ki koz yon demand viza w garanti, se lè ou montre pre enfò w nan peyi kote w ap viv la oubyen nan peyi kote w soti a. Paske ide, entansyon, tout konsil, se pa pou yo plen. peyi yo a avèk moun ki vin blofe yo, kit yo vin vizite epi ki rete, ki travay, ki marye. Menm lè m konnen w prale, menm lè w konnen w prale, menm lè fanmi w konnen w prale, ou p ap retounen. Men tant ou kapab montre Konsil la ou gen yon entansyon ki klè ke w prale, w ap retounen, ou se yon moun ki konn poukisa w ap vwayaje a, nou fè fas avèk sa n te rele de objektif de vwayaj la, viza w la deja apwouve. Lèt denvitasyon an, eskize m pou mo a, Pa yon merd, eskize. Pa anyen! Lèt divitasyon, nou pa oblije fè yon moun lòt bò imilye nou, fèmen telefòn sou nou. Gen moun ki te bon zanmi ansanm avèk nou. Nan manke konesans li de sa ki yon lèt denvitasyon, nou vin di l, O, m gon demand viza m bezwen fè la wi, e ou ka fè m jwenn yon lèt? Moun nan gen lè panse se djodil ou bezwen ou responsab li, oubyen se papye rezidans li an ou mande l pou pataje ansanm avèk li. Li ènmi ou. Gen fanm. k oblije pran nèg sou Facebook ak espwa on moun Etazini l ye l ap ka voye on lèt denvitasyon sou li. Bon si w betize, lèt denvitasyon an fè w pran refi pi vit wi. Prenons le cas ou fè on lèt on moun fè on lèt denvitasyon pou ou epi ou menm ou pa demontre okenn prè fò nan peyi kote w ap viv la oubyen nan peyi ki orijin ou. Kisa konsil la tou wè? Bon moun sa a. Son voryen nan peyi l, oubyen nan peyi kote l rezide a. Men moun ki fè lèt envitasyon an pou li, son moun ki gen tout bagay li nan peyi Etazini oubyen Kanada oubyen Lafrans. Enben depi l ale l pap retounen. Sou fason pou m fè w konprann, retire mit nan tèt nou ke lèt denvitasyon kapab fè nou jwenn yon demand viza. Lèse m di w, pou nou fini, lèt denvitasyon an. Li kouvri twa bagay, kou ekonomik lan, motif de vwayaj la, prèv de lojman. Ebyen sa yo kapab ranplase, prèv de lojman an kapab ranplase pa yon rezèvasyon otèl, motif de vwayaj la kapab ranplase pa yon lèt ou fè ou mete nan dokiman w ap pote anbasad yo. Ok. Kou ekonomik lan, ou sèlman fè yon ti efò ou ogmante l. Kòman pou ogmante l? Ou pa t bezwen te gen de kòb non. Ann pran egzanp ki klè, ou gen de kont anbank. Ou ale sou yon kont an bank, pa egzanp, ou te gen 1000 dola, yon egzanp. Ou retire atestasyon bankè a, li di 1000 dola. Ou pran 1000 dola sa kounye a, ou retire l nan kès, ou mete l sou lòt kont lan. Ou retire atestasyon bankè a, ou di 2000 dola. Anbasad la pa gen sistèm. Pa gen yon anbasad nan peyi nan lemonn ki gen sistèm pou l monte sou yon kont an bank. E si se pa yon jij? Yon fiskal ki ba yon lòd y ap fè yon ankèt sou ou pou dè otorite legal ale. Bank p ap emèt enfòmasyon ou a nenpòt ki moun non. M pa voye ou fè fo papye, men m ba w taktik, m ba w teknik. Enben se konsa ou ogmante kou a wi. Pase menm lè se yon moun ki te fè lèt envitasyon pou ou, ou t ap toujou gen bezwen yon papye bank. Enben kisa k pase kounye a? Si w te gen yon kont ouvè 2 kont? Pa bliye like videyo a. Pa bliye pataje l. M kontan pou m te pataje sa ansanm avèk nou jodi a. S on videyo 3 pa 1, kote ke m fè w konnen, lèt devitasyon an amelye w, amelyore w nan yon sèl bagay, ki se kantite kòb pou montre w gen nan bank lan. Li kouvri 3 bagay, ki se prèv lojman, ki se motif de vwayaj, ki se kou ekonomik lan. Anyen ankò. Lèt denvitasyon an pa anyen. Pa kite okenn moun imilye nou. Blo nou. Pa kite nou santi nou enferyè. Pa kite nou santi nou manke kwè nan tèt nou lè nou pa genyen yon lèt denvitasyon pou yon demand viza nou pral fè. Paske se pa pwofil moun ki nan peyi Etazini an, se pa pwofil moun ki nan peyi Kanada ki pral fè yo ban nou viza, men se pito pwofil nou menm nan peyi kote n ap viv la oubyen nan peyi kote nou soti a k ap fè yo ban nou viza. Mèsi, alapwochèn.